Salut mes amour koman nou ye nou konnen l deja se zanmi pa w Erbin Shapiro ki antre ankò yon fwa lakay ou ou menm kap gade nou pou la premyè fwa ki poko abòne a chanèl la nap ankouraje w fè sa ou pap regrèt Jodi a nou vin avèk yon ti sijè trè senp pou sitou pou medam yo ok m konnen gen anpil medam kap konfwonte pwoblèm sa sak fè dèfwa yo senyen ke lè yo ap fè sèks ok kisa ki koz ke dèfwa fi an senyen lè lap fè sèks ok jodi a nou vin eksplikew men avan nou ale pi lwen nap mandew siw poko abòne a chanèl la Ankouraje abòne ou pap regrèt. Ok e nou tyen a remèsye tout nouvo abòne nou yo e nou di ou a ekskize nou si defwa ou wè nou pa poste video souvan se pa fòt nou se mank de tan nou tèlman pa gen tan e defwa lè nou sot travay nou fatige nou oblije ap dòmi e li tan pou nou leve pou nou fè ti video sa yon ti jan pran nou di tan ou a ekskize nou pou sa e nou pap kite ou konsa lè ou pa panse nap lage yon ti bagay pou ou. Plizyè rezon ki ka fè yon fi senyen lè lap fè sèks ok medam yo sitou si ou reyalize ke lè wap fè sèks ou gen doulè ou senyen anmenm tan ou sipoze wè yon jinekològ paske li pa rekòmande pou wap fè sèks non sèlman ni pou gen doulè ni pou wap senyen si wap senyen ou gen 2 rezon ki ka fè wap senyen swa ke ou gen yon pwoblèm onivo Kòl matris ou, di mwens yon pwoblèm enfeksyon nan matris, enfeksyon vajinal kèlkonk, ou di mwens ou gen se nati ou ki sèk, ou gen yon dechirur. Nan ka sa li konseye avan ke ou antre nan relasyon seksyèl a mari ou, ou di mwens patenè ou, li mye pou make sure ke ou prè. Sinon wap toujou gen blessure. E normalman lè gen blessure konsa li konn sujet a bay enfeksyon. Paske gen yon seri de fi se pa tout fi ki renmen swente anpil lè lap fè sèks. Sa vle di ki renmen lubrifye. Ok. Gen fi ki pa lubrifye fasil. Nan ka sa jan de fi sa yo ki pa renmen lubrifye oubyen ki pa lubrifye fasil yo, medam li rekomande nou menm sitou pou nou itilize. Jèl, nou ka itilize jèl oubyen nou itilize e moun yo konn itilize, mwen m plis konseye nou itilize jèl la, m pa pral di petwolewòm paske gen moun ki itilize petwolewòm si yo pa jwenn jèl la, men li plis konseye ou itilize jèl lan pou evite fwotman paske depi gen fwotman ap gen blesir sitou lakay medam ki gen nati sèk yo e osi make sure ke patenè w byen satisfè w avan ke ou antre nan rapò seksyèl avèk. Patenè. Si wap antre nan relasyon seksyèl a patenè, ou pa librifye, ou pa satisfè, wap toujou gen dechire, e lè sa ou pap pran plezi. Sa dènyèman nan yon videyo kem te fè, lè wap fè sèks ou sipoze santiw byen, ou sipoze santiw nan pow ok, e poum korije sam te di an, lè map pale de jèl, jèl librifyan souple, jèl librifyan ok, pou nou pa al pran jèl cheve, Jèl librifyan ok ou konprann lè nou ap fè sèk ou sipoze jwi ou sipoze santi ou nan pow ou de sa wap fè a si wap fè sèk ou gen doulè ann serye ou pa santi feelings ou pa anvi ou kòmsi ou santi fò moun nan ta fini poul ale or ke sèk se rejwi se jwi wap jwi ok mes amours mwen di nou sa ankò depi ou gen doulè lè wap fè sèk wap senyen fò ou yon jinekològ paske si wap senyen Ou gen de rezon ki ka fè sa, se swa ke yon moun ki gen nati sèk li manke librifye, ou di mwens yon moun ki gen yon pwoblèm nan kolo, nan, ekskize m, nan matris li oubyen kòl matris li. Ok? Mwen swete ti video sa te itil. Se ti konsèy sa nou te pote pou ou. Si w te renmen ti konsèy sa, n ap ankouraje w, pa desann chanèl la san w pa abòne avèk chanèl la. E n ap tann ou ankò pou yon lòt pwochèn video. Pa bliye ban nou yon like e pataje video a pou nou fè yon lòt zanmi w. ka menm benefisye de sa w ap benefisye a. Nou renmen w anpil. Se te zanmi pa w, Miss Hermine Shapiro ki te ankò yon fwa lakay ou. A la pwochèn pou yon lòt pwochèn videyo.
Bye bye. Je vous aime.